Pou mesye yo gen le culo hein. Yo gen le culo yo fon bagay konsa fason sa pou mwen wè gen gede gen de moun pami nou kap di konsa se nou gen tò nou pat sipoze fè 10 nou pat sipoze fè dat pou jan Mikael renmen Mike pou jan Mikael bay Mike tout li menm pou Mike pa gen Pou mwen avèk tout san fwa l pou l leve yon bon jou, gwo jou jedi pou l leve l al nan pizin ansanm avèk fanm li. Wè pou mwen menm. Epi li pa gen wonte lakay li non apre l fin fè sa, apre l fin desann valè tifi an, li fin derespekte l nan yon nivo parèy pou l ap vin koube devan l mande l eskiz kòmsi Mike panse renmen yon moun oubyen nan relasyon ansanm avèk yon moun pa gen de kritè, pa gen de règleman, pa gen de pa gen de règle a swiv. Epi yap montre tout kote, yo respekte madanm yo, yo renmen madanm yo, fè moun kwè nan lanmou, epi poutan se sotiz et tenten yap fè deyò an. Poukisa li te oblije ap bay tifi an manti si l konnen li pa tap ret ansanm avèl, si l konnen Si l konnen l t ap twonpe l. Petèt prefere l te mete l alèz li te tou monte l kòm si. Ou konn sa k tiye m nan?
Ou konn tou jwè lè l ap fè videyo ansanm avèk Mika, depi Mika fon ti prank bay ansanm avè l, se di pou l vin pou l fè deblozay, pou l pete tenten, pou l ap di pou l pran pòz li panse li ka fè jalouzi, li ka fè bagay. Ou mèt vini wi, on videyo m ap fè la a sèm. On video map fè pou fanatik yo menm kap di konsa ooh Mike padone Mike bat gaye paske Mike pa moun. Gaby sa e pa bagay pou wap fè ou konnen m pap janm aksepte sa wap fè a pa site nonm ansanm avèk jenòm nan. Nou pa site non baby.

Men yo menm sa yo sa yo fè la fè tankou yo nou pap ka mwen menm on di swa m pap ka fè Carlo konfyans ankò li te mèt vin fè tete l nan pye m fè tout sesi l te ka fè e sa k fè m pa ba l espas menm pou l vin pale ansanm avè m pou l ta jwenn mwen pou l ta vin mande m eskiz pou l vin fè tout charabya l devan m paske Carlo pa moun li menm ansanm avèk tout Mike yo pa moun.

Poutèt sa yap di yo menm map pale ansanm avèk Mayi. Wèm pat vle opine map. Gaby wap fout tandem? Humm kòm se mwen menm ki vin avèk sam vin yon sou rezo sosyo avan menm ou te lage video pisin mwen te gentan vin di moun yo tout bagay donk moun yo gen dwa pou yo opine sa se bil yo sa se pwoblèm pa yo.

Paske May gon jan l montre ke l sensè. Li gon jan ke l montre ke l fidèl.
Homme fidèl, homme fatal. Li montre ke fidelite a se lakay li l chita epi se tetennad l ap fè. Se betiz, se nan betiz l ap pase Mickaël. Mwen menm m pap di Mickaël kite ansanm avèk May. Konsa tou m pap di l retounen avè l. E sa yo pa dakò m di an m ap redi l pi rèd. Mwen menm m pa gen pou m al di May ni tounen avèk Mickaël ni kite ansanm avè l.

Non zoryen m pa kapab. E mwen k pou ta di kòmsi sa mwen menm mwen wè Mickaël ap pase anndan chanm sa wi. Ou ka wèl kòmsi li soti nan salon la l metel gen l siye jel li humm li met fòs epi li soti li soti dyanm e dyanm li dyanm vre. Tankou dodo dodo gentan moutrem la pa plas mwen li gentan moutrem la pa la m pa gen pou mal vin kriye pou map vin sesi se vre sal fèm nan l pa bon. Men mwen m pa pral vin kanpe devan pou m moutre dodo feblès mwen. Lè l fin fè kaka l m ap fè l ranmase kaka l. M pa gen dwa mal. M pa pral nan toune ansanm avèk dodo ankò mwen menm. Dodo pral chèche ti krebete parèy li l ka fè tounen ti sina l panse l ka li ka fè chita kòm bòbòy li l ka li ka pase l nan tenten l men mwen m pa konsa mwen menm. Dayè mwen menm. Lè w moutre moun non renmen l li soti pou l fè w tout bagay wi. Li panse li ka fèw manje fatra janl vle wi e mwen menm cheri map fè dodo wè dodo fin panse son afèl ye lap fin li fin di tout tetel oh se majik se sesi se sela. Woy mwen wè Ricardo e nan betiz lap pasew menm Ricardo tèlman pase nan betiz li fin fè sa an premye fwa par amour par amour pou li ou padonel poul refèl yon dezyèm fwa l pranl kòm abitid. Se sa wi lè nap gate wap gatel cherie ou k gatel rezi ou ansanm avèk afè ou konn lil konsa lil konn l abitye fèl deja chek bwèze l ap toujou kontinye bwèze Mwen swe m vin bò isi an la m vin nan tounaj m vin regle afè biznis mwen ok min m pa vin pou menaj lè pou m gen menaj la Map gen menaj lem jwenn yon moun sa map bal an re sa map bal yo epi lap ap mande pou li e li ka do kouvri bouch li menm li dil te la wi o wi se sa menm li gen kran kounye a lap vin di e sezi li te sezi lap di ou tande yon moun ki renmen w lap ko paret lap pran men madanm li lap di se vre l konnen l antò lap vini e vre l sezi men jan dodo reyaji a. Se pa konsa li te dwe reyaji ansanm avè m. L ap di m li pa marye. Li menm monte dwèt li, l di m enni, li pa marye ansanm avè m. Ou li pa gen pitit ansanm avè m. Bondye fè, li pa t gentan lage yon pitit nan kòtòf mwen pou l ta va di m li lage m ansanm avè l. E menm si l te lage yon pitit nan kòlèt mwen, m pa t ap janm pran sa mal oke. M te ansanm avèk moun nan, m kite l, m pran pitit mwen. Si l vle l a ba li, m t ap fè sa pou m fè, m okipe pitit mwen. Lekòl ou sè m.
Se sa k pase. Lè ke yo enprime, lè ke yo enprime ansanm avèk moun ki pa gen rèv, moun ki kòmsi, moun ki panse piti, se sa k pou rive. Se sa k ap toujou rive. Se lè kòmsi yo pa fin jwi lavi yo, fò yo jwi lavi yo toujou. Fò yo jwi lavi yo toujou. Ki sa k pase nan lavi? Ou bezwen yon moun pou sèvi w, ou bezwen yon moun pou renmen w, ou bezwen yon moun pou fè romans, ou bezwen yon moun pou fè dis, pou fè dat. Sa k pase mennaj ou la, mennaj ou jèn, dayè ou pa renmen ansanm, yo pa renmen ansanm avèk ti granmoun, yo pa renmen avèk moun ki san stil. Dayè mennaj yo la, mennaj yo bèl. Poukisa w oblije twonpe l? Ou bezwen soti, envite mennaj ou soti, soti ansanm avè l. Ou bezwen fè yon bagay fè l. Pa genyen non Mikaël, pa genyen Mike mande Mikaël pou Mikaël pa fè l pou Mike non. Antouka, yo menm gason de nos jours, wè si yo te panse byen, yon bon jèn jan, se lè w gen fanm nan. Ou gen fanm ou la, ou konnen se fanm ou, se pou ou li ye sèlman, ou pa gen lòt ti krebyetre ki sesi, ki pral vin jwe nan devan madanm ou, ou gen madanm ou sèl pou ou. Pou yo menm se chèche gen fanm toupatou, se sa yon bon jèn jan. M konnen se lè w gen fanm ou, ou konnen fanm ou pou. Ou gen ou genyen fanm ou pou ou sèlman. Ou pa gen lòt fi a kote. Se sa kon bon jèn jan. Wap travay pou fè madanm ou erez. Ou mete l byen, ou mete l chita pou ou wè tout sa madanm ou bezwen ou ka bay madanm ou li. Se sa kon bon jèn jan. Pou yo menm mache flote ansanm avèk tout ti grapyay.
Sa ou mwen sa ki bon mwen m lè. Mwen menm se ke lè Mike relem menm pou m vin pou l konvenk mwen pou m al pale ansanm avèk Mikayèl pou m al pale avèk Mikayèl pou li pou m di sa l fè a son bon bagay li ye moun k ap di m oh wi padone Mike oh m pa koupe okenn videyo Mikayèl.

Mike parèt li wè li wè Mika wi li poko di anyen li menm li gentan ap vin di oh sa nou vin fè la nou peye piscine sa vle di li menm se li menm ki gen plis kran e li k pi odasye ou tande li k gen plis kran li menm ki gen grenn nan bouda jan yo di bagay yo.

Yo meritel.
E pa atansyon ke map ba yo non, se pa komsi atansyon non. Ou konn ba yo l. Se ke gen moun konnen kap relem kap dim konsa oh pa fè sa si si si pa di se la pa di m pa menm fwe wè e kounya m pral opine e kounya m pral bay avi pa m menm kounya m pral bay avi pa m menm pou pou pou yo konn sa m panse Mike m te konsidere m konsidere m te konsidere Mike tankou frè de san m Dayè Mike se ti frè men se ti frè mennaj mwen ke li ye. M pa t ka di m rayi Mike. Mike pa janm janm. Mwen toujou pale ansanm avèk Mike. Mwen konn mete Mike chita yon kote kòmsi dèfwa li konn m konn wè l anvi fè sotiz. M di Mike, gon fason pou jere sa wi. Gon fason pou fè tèl bagay wi peti frè. Ou pa ka fè dis ou pa ka fè dat. Dayè ou konnen ou gon moun nan vre w ki gen rèv pou l madanm ou konnen ki pral madanm ou alavni. Ou gon avni ke w ap prepare ansanm avè l. Gen de bagay pa pèmèt ou fè l. M di gen de bagay pa pèmèt ou fè l paske ou konnen ou konnen ou konnen Mikael jalouz ou konnen Mikael pap aksepte pataje w ansanm avèk pyès moun gen de bagay li pap janm aksepte pran nan men w pa fè yo pou evite pou prezève relasyon e pou respè w gen pou moun nan gen de gen de bagay kòmsi ou fè nan yon relasyon se mank de respè total li ye se montre w montre moun sa ke li pa la si l pa la li pa sipoze nan vi w m konn pale ansanm avèk Mike.